Gwo bonjou, gwo bonsoir pou nou tout, depandabman de lè ke nap gade videyo a. Pa bliye ou sou chanèl. Enfòmasyon 24 su 7 Misyon pa nou se enfòme w, motive w e oryante w de tout sa kap pase an Repiblik Dominikèn. Jodi a nou pote yon videyo pou ou ki pa menm jan avèk tout videyo nou yo. Se pa aktyalite ke nou pote pou ou, men senpleman nou vini prezante ou yon konpayi a tout Ayisyen ki pap travay. N ap prezante ou yon konpayi kote tout kondisyon yo reyini pou ede ou fè lajan san limit. Kèlkeswa kote w ap viv nan mond lan, Opòtinite sa se pou nou tout. Konpayi a ap enfòme ou, l ap montre ou pazapa kijan pou ou reyisi vi ou epi pou fè lajan pandan w ap pran fòmasyon. Konpayi a rele TLC, ki vle di an kreyòl yon vi totalman chanje. Se yon konpayi ameriken kreye an 1999. Konpayi a deja genyen 21 lane depi l egziste. TLC genyen plis ke 40 pwodui natirèl pou pèmèt ou amilyore sante nou. M ap site kèlke ladan yo pou nou. Pa egzanp, yo genyen pwoteyin, yo genyen pwodui pou cheve, pwodui pou pèdi gwosè, yo genyen pwodui pou kase vant, pwodui pou retire bouton oubyen mak pitit avèt anpil lòt bagay ankò. Pa rete chita ap tann. Lavi pa fo kado men li ouvri pòt bay tout moun ki konn kòman pou yo sezi opotinite yo. Nou kapab chanje lavi nou nan TLC. Bon, genyen 5 meyè fason nou kapab fè lajan nan konpayi a. Nou pral site fason yo pou. Premye fason an se vant dirèk. Kisa sa ye? Lè w fin antre nan biznis lan, konpayi a ap ba ou yon sit entènèt k ap genyen pwodui yo sou li. W ap ba li non w vle, paske biznis lan se biznis pa w. W ap kapab vann nan plis ke 200 peyi nan mond lan. Epi konpayi a responsab livrezon pwodui yo. Chak fwa ou vann yon pwodui sou sit ou an, w ap fè 20 dola ameriken. Imajine w!

Se lè ou ankouraje lòt moun antre nan biznis lan pou yo kapab genyen pwòp biznis yo. Enbyen, konpayi a peye w pou sa. Soti nan 20 a 500 dola ameriken depan ki kantite moun ki antre nan biznis lan. Pandan w ap vann pwodwi, ou kapab ap ankouraje lòt moun antre nan biznis lan Ebyen, w ap fè lajan ni nan premye fason an ni nan dezyèm fason an. Twazyèm fason, se lè ou gen ekip ou k ap grandi, avèk 2 moun sèlman ou kapab fè rezidyèl. Kisa ki rezidyèl la? Rezidyèl la se lè w ap fè lajan pandan ke w ap dòmi. Pandan moun ki nan ekip ou a ap travay, ou genyen 10 a 25 pousan san okenn limit, w ap touche pou travay. chak semèn. Sa vle di ke w ap fè lajan sa a senpleman nan yon semèn. Katriyèm fason ou ka fè kòb nan konpayi a, se lè ou kòmanse pran nivo yon direktè. Imedyakteman ou vin direktè, ou genyen 50 pousan nan lajan tout premye nivo w yo. Tout sa moun sa fè ou genyen 50 pousan. M ap raple w, se pa sou moun nan y ape tire kòb la, men se plan konparasyon an ki pemèt si moun nan fè 1000 dola konpayi a ba ou 500 dola sou plas. Bon, sekyèm fason an se manman koze a nèt. Sekyèm fason an se yon bonis ki rele stil de vi. Konpayi a fè ou kado 1500 dola chak mwa. lè w rive nan yon nivo ki rele direktè nasyonal. Sa se 5 fason ou kapab fè lajan nan konpayi a. Pa bliye, ou ka fè lajan nan 5 fason yo ansanm. Kisa w ap tann pou pran opòtinite sa? Si w se yon moun ki vle mennen yon vi nòmal, ou gen plas ou nan konpayi a. Ekri nan nimewo sa kounye a ke w wè nan ekran. Si w ta renmen antre nan biznis lan oubyen achte pwodwi, ekri nan nimewo ke w wè nan ekran. Silvouplè pa ekri sou nimewo telefòn Bonjan Nouvèl la. Nou kite nimewo a pou ou nan ekran, gade l byen. Pou ou kapab antre nan konpayi a si tout fwa ou enterese. Konpayi a se yon vi diferan pou tout moun. Kèlkeswa kote wap viv nan mond lan, nou pa bezwen konnen si w tap viv an Frans, Kanada, Brezil, la Chin, ou gen plas ou nan konpayi a. Rele kounye a si ou enterese. Lè ou antre nan konpayi a, epi tou ou wè bagay la kòmanse bon pou ou, pa neglije pataje videyo sa avèk fanmi ou, zanmi ou, de fason pou yo kapab fè lajan tou nan konpayi a. Mwen espere ke ou te tande tout enfòmasyon yo byen e ou te konprann yo. Si ou renmen videyo a, pataje l, abòne sou chanèl la. Epi, m ap pwofite di tout fanatik ki abòne ak chanèl la anpil mèsi. E mèsi a ou menm tou ki pral fè sa kounya la menm. Mwen garanti w si w antre nan konpayi a, bagay la ap byen mache pou w. Pataje videyo sa, fè l rive nan zòrèy plis moun. Se te yon piblisite pou biznis TIC. Si w ta renmen fè yon piblisite, n ap wè nimewo piblisite a nan ekran. Li make Piblisite anlè nimewo a. Se li menm ki nimewo piblisite a. Men nimewo ke ou wè ki parèt anba, se nimewo pou ou antre nan konpayi TIC a. N ap wè touswit, rete aktif sou chanèl la, talè konsa nou pral lage yon news pou ou, pa ale. Ou mèt abòne aktive ti klòch notifikasyon an de fason lè nou lage pwochèn videyo a pou ka se premye moun ki wèl. Map di bay bay tout moun, anpil lanmou anpil love pou chak grenn nan nou, nap tande vwam ankò nan yon pwochèn videyo sou menm chanèl la. Male.